Ayisyen ayisyen kòman nou ye non pam se Figaro Gaston pou anpil moun ki pa konnen m mwen se youn nan moun ki te gen chans travay nan meri Petyonvil pandan yon ti bout tan kòm majistra adjwen 2004 pou 2007 jis pou ban nou yon ide ou menm ki pral resevwa videyo sa map mande w pou w pataje l ak lòt ayisyen ki vle tande Si gen moun ki vle patisipe nan des aktivite ki ta kapab ede nou kreye yon lòt Ayiti, yon pi bon Ayiti pou nou viv, jan m toujou di sa, nou bezwen viv nan peyi nou san nou pa oblije ap trennen malèt nou nan peyi lòt pèp pou di ke n ap chache lavi. Alò mwen menm ki santi gon seri de pwoblèm nan peyi a ke m bezwen kontribisyon chak grenn Ayisyen pou ede n ansanm jwenn yon solisyon pou n mennen peyi a kote mwen menm m ap reve a, e m panse ou menm ou gen menm rèv la, yon meyè Ayiti, yon meyè espas pou nou viv, pou pitit nou, pou pitit pitit nou ka viv an pè, an tout sekirite, san ke yo pa oblije pral chache lavi nan peyi lòt pèp yo. Mwen pral ede ou idantifye de bagay ke ou dwe fokis sou yo, Si w ap pale de chanjman, w ap pale de devlopman, ou ta renmen viv yon vi miyò nan pwòp peyi w, ebyen gen de bagay ki enpòtan pou w konnen. E mwen menm mwen pral pataje bagay sa yo avèk ou pou m wè si m ka jwenn kontribisyon w pou w ede m konstwi Ayiti sa a ke mwen menm m avèk ou genyen anbisyon pou nou konstwi, pèp ayisyen. So pran responsablite w, tande videyo sa a, Analize l, pataje l pou pèmèt ke yon lòt Ayisyen kapab tande l. M a pral eseye ede w idantifye de pwoblèm ke mwen menm mwen konstate ki bloke tout aktivite devlopman nan peyi a e sa kab ede w konnen kijan pou n adrese pwoblèm yo pou n chèche solisyon. E m pral fè de rekòmandasyon tou ki kab ede w konprann sa mwen menm mwen kwè. Sa kab rive ke opinyon pa w diferan, jan m toujou di nou sa, men m ap pataje avèk ou opinyon pa m pou ede w konprann sa m konprann. Pèp Ayisyen, men yon seri de pwoblèm ke peyi Dayiti genyen. Tout aktivite prensipal ki ta kapab ede peyi a devlope, genyen de mafya ki akapare l. Nan strikti demokratik, laprès se on motè enpòtan. M ap pran on egzanp sou tèt mwen pou m ka fè nou konprann ki sa ke laprès an Ayiti a fè moun ki swadizan ap travay nan leta oubyen ki responsab dè òganizasyon nan peyi a. M ap pran egzanp lan sou tèt mwen. Ou kab mande nenpòt ki otorite, nenpòt ki moun ki pase nan leta an Ayiti, Lap di w ke se konsa laprès la fonksyone. Mwen konn fin pale nan on konferans. Laprès la vini li anrejistre sa m di a. Si lè jounalis la, alò lè map di nou sa se pa tout jounalis yo non ki konsa. Men nou gen sa a nan près Ayiti a e se anpil raketè jounalis kap fè sa. Si sa mwen di a, se yon bagay ki byen sonnen, ki kapab pèmèt ke popilasyon an apresye m, mwen resevwa yon koutfil. Gon moun ki rele m ki di m, Majistra, si w vle m pase sa w di a, m ap voye yon moun kote w. M pa konn poukisa l oblije voye moun nan kote m nan. Mwen gen youn. Ki te voye yon moun kote m. Mwen bay moun nan 300 dola pou t bay jounalis la, jounalis la rele m bak nan telefòn li di m epa m ap ranse avèk li. M pran sa sèlman kòm egzanp pou m eksplike nou ki pwoblèm ki genyen nan sektè prensipal ki ta kapab ede demokrasi a. Si m ta repete yon mo nan yon konferans ki pa sonnen byen, Kèlkeswa sa m t ap fè, m te repete yon bagay ki pa sonnen byen ke yo konnen moun p ap renmen, y ap woule bagay sa nan radyo a san kanpe. Se peye pou m ta peye radyo a pou jounalis la sispann pase sa k pa sonnen byen an. Men si m di yon bagay ki kab ede pèp la konprann, ki ka motive pèp la pou n fè de travay ansanm pou n met peyi a nan yon nivo kote nou ka viv byen, ebyen sa ka vin fè m popilè Men jounalis la dim sa kareman li dim ke si mal pase sa yap se sa kap fè w vin ou ka vin prezidan so kounya mwen menm sak pase la kisa m pral benefisye so sa vle di ke se sitiyasyon sa ke nap travay an ayiti ak kesyon laprès se jis pou m ban nou yon ide se vle di ke si w pran kounye an. Sektè politik la Sektè politik la akapare pa on gwoup mafya ki kontwole tout moun ki nan pouvwa a. Moun ki fè aktivite sa yo, yo kòmanse pa fasilite yon moun ke yo wè ki gon atitid aksyonè, Jwenn on zam. Lè moun sa a fin jwenn zam nan, yo òganize yo, yo pote ba moun nan ti asistans ke l ka ede moun ki nan katye a. So, moun ki gen zam ilegal la nan men l nan, se li menm yo bay manje, yo bay kòb pou l ede kominote a. Nan tout kominote an Ayiti, gen azèk, gen kazèk, gen delege vil, gen majistra ki se otorite ke pèp la vote pou ede yo nan lokalite a, nan komin nan, nan seksyon kominal la. Moun ki bezwen kreye gwoup gang, kreye bandi pou pran kontwòl katye yo, Yo pa janm ede otorite lokal yo jwenn mwayen pou si ta gon pwoblèm nan lokalite a pou yo kapab ede popilasyon an. Yo chwazi de lòt moun ki gen zam nan men yo, ki prè pou yo fè nenpòt ki zak, ebyen se moun sa yo yo bay mwayen pou ede popilasyon an. Piske moun ki gen zam nan, se li menm ki gen mwayen nan men pou ede popilasyon an, Otorite lokal la vin pa gen oken pouvwa sou popilasyon an. Menm si otorite lokal la ta vle fè de pwojè, ta vle fè de pwogram kote l bezwen konkou popilasyon an, li ta bezwen moun fè konbit pou fè de travay nan kominote a, ebyen l pa gen mwayen nan men l pou l fasilite ke moun yo ka jwenn yon pen a kafe pa egzanp, si l ta bezwen fè netwayaj nan katye a. Ebyen moun sa a ke yo fasilite bay zam nan, ki gen yon atitid bandi a, Ebyen se li k gen mwayen nan men l. So kisa mwayen sa pèmèt li fè? Li pèmèt ke li regwoupe yon pakèt lòt jèn otou de li, piske l gen mwayen nan men l, ebyen sa konstitiye yon gwoup òganize nan katye a ki gen dwa sou popilasyon an, ke otorite lokal ke pèp la vote ki se Azèk, Kazèk, Delege vil, yo pa gen okenn pouvwa sou popilasyon an, piske yo pa gen oken mwayen pou yo sipòte popilasyon an lè gon pwoblèm. Moun ki kreye bandi sa, ki asosye l ak bandi sa pou pèmèt ke bandi a gen de gwoup moun, ki vin ap akonpanye l pou ba l sekirite, pou pwoteje l eksetera, piske li kab ede yo jwenn lamanjay. Ebyen sa vin konstitiye yon gang, ebyen moun ki te ede gang sa, ki fòme gang sa, ki ke nou rele otè entèlektyèl la, ebyen otè sa plan pa l la, se kreye sa ke nou rele yon zòn elektoral. Zòn elektoral sa. Li itilize katye sa pou ke se moun pa l ki pase nan eleksyon, paske pou yon moun rantre nan katye sa pou al fè kanpay, ebyen fòk ou jwenn benediksyon moun ki mèt gang sa, ke pèsonn pa wè l ap mache ak zam nan men l nan lari, men sa l di gang nan fè se sa. So gang nan ap kreye tout kalite pwoblèm nan katye a, ebyen pou w antre al fè kanpay, ebyen fòk ou jwenn benediksyon l, Fòk ou jwenn yon kontak ki pèmèt ke w kab pale ak moun sa a, oubyen kal pale ak moun sa a pou ou, pou yo di w ke wi, yo rele gang nan, gang nan dakò ke yap vin chèche w nan tèl kafou, tèl katye, tèl kote, ebyen pou yo mennen w al fè kanpay. So kounye a ou antre nan katye sa a, ou fè tout kalite pwomès, e kounye a ou vin chèf. Piske se ou ki gen chans pou antre nan katye popilè yo pou al fè kanpay, ebyen se ou menm pèp la vote. So lè pèp la fin vote w, ou rive nan palman an, majorite moun ki nan palman an se pa strateji sa a ke yo met an plas pou yo rive, ebyen lè w rive ou pa ka pran okenn desizyon kont bandi sa yo k ap fè tout yon seri de zak nan katye popilè yo. Piske se yo menm ki mete moun ki te al fè kanpay nan katye popilè a, Ebyen moun ki nan katye popilè sa yo se yo k pou di w kiyès ki pou minis, kiyès ki pou direktè jeneral, kiyès ki pou okipe tout pòs nan leta. So moun sa a ki te kreye gang nan, ki se otè entèlektyèl la, li òganize l ke li gen kontwòl pouvwa politik la. Piske tout moun ki patisipe nan eleksyon pou yo rive eli, pou yo rive chèf, ebyen se benediksyon l ki mennen yo, e kounye a lè l di yo se entèl ki pou direktè jeneral, se entèl ki pou chèf de fil nan kèlkeswa aktivite a, ebyen ou pa ka refize l paske ou pa p ka pran vòt ankò, ou pa p ka chèf ankò. So sa vle di ke pouvwa an Ayiti kontwole pa de bandi, pa de kriminèl. ki akapare tout strikti politik peyi a nan on kesyon de òganize bandi nan katye popilè yo pou pran kontwòl katye popilè yo pou ke yo kapab genyen on kontwòl sou moun k ap gen chans pou rantre pou fè kanpay. Sa m ap di la yo, pa gen anpil moun ki konprann yo. Si nap reflechi ak chanjman, nap reflechi ak kisa nap fè ak peyi a, fòk nou konnen pwoblèm sa yo ki fè mwen jije yon nesesite pou maten an m kab fè yon dyalòg avèk nou pou ede nou konprann ke peyi a pran an otaj pa plizyè gwoup bandi ki koz ke peyi a bloke nan men nou sou si nou pa konprann Kisa ki bloke peyi a lap difisil poun retire peyi a kotel ye a. Rekòmandasyon m pou nou kap gade video sa ke mwen menm mwen fè tout rechèch poum chèche enfòmasyon poum kab pataje avèk nou. Map mandew pou fon chwa. Li pi fasil pon moun fon milyon dola ke ou kreye on pèsonalite pou fè de tèt ou on moun de valè. Lajan pa bay anpil moun chans pou fè tèt ou gen valè. So map mande w pou fon chwa. Nan dènye tan sa yo nou kab konstate jenès nou an plis fokis sou plezi ke yo reflechi. Ou menm kap gade videyo sa, kap tande m nan moman la, map mande w pou fon on ti tan ap reflechi a sa m di la yo. Apre w fin reflechi. Mande tèt ou, Ki kote ou ka patisipe? Kisa w pral fè pou w angaje w nan batay kont strikti mafya met an plas pou pran kontwòl peyi a pou lakoz ke pitit ou, pitit pitit ou ap chèche yon viza menm jan jounen jodi a w ap trennen malèt ou nan tout peyi pou w di w ap chache lavi lòt kote oubyen si w poko deplase w ap mande w kilè w ap jwenn yon viza pou w deplase Ebyen map mande w pou w fon ti reflechi, e lè w fin reflechi mande tèt ou, nan kisa ke w ka patisipe pou w chanje sa? Non pa m se Figaro Gaston. M fè tout efò m pataje de twa mo avèk nou chak fwa m gon chans. Map fè l ankò. Si w ta renmen plis Ayisyen tande travay map fè a, pataje videyo sa a pou pèmèt ke plis moun tande ou pa janm konnen youn ka pran konsyans. Youn nan bagay ke m toujou di nou, valè yon pèp depann de kalite sèvis ki disponib pou moun k ap viv nan peyi a. Valè chak moun depann de fason li sèvi lòt moun ki nan anviwònman l. Kèlkeswa kote ou twouve w sou planèt la, ou gen yon responsabilite pou w reprezante Ayiti byen. Kèlkeswa sa w ap fè, fè l byen. Valè peyi a depann de fason ou konpòte w Kèlkeswa kote ou twouve w sou planèt la. M byen kontan ke m pase yon ti tan avèk nou ap pataje videyo sa pou pèmèt ke plis moun ka gen aksè ak travay n ap fè a. Non pa m se Figaro Gaston. M ale.